pran m, y al avè m nan detansyon. Men lè yo vin lakay mwen an, m fè Alberto ri kòd. M di Alberto ri kòd paske ou pral di m ap jwe viktim. Men Alberto gen kont TikTok mwen, Alberto ri kòd. Alberto se premye moun ki pibliye sa ki t ap pase a nan paj mwen an. Epi, paske yo konnen, yo pral di w ap jwe viktim. Men son moun etazini ki rele yo ki di yo mwen son scamè m son vòlè komsi komsi tankou son moun kap itilize fo lajan yo poul fè fanm renmen l li kouche fanm yo aprè sa lale gwo gwo dosye epim rele avokam ki se mèt kay la m toujou fè ti woule m toujou bal ti mwayen lèm gen lajan m toujou bal yon ti bagay ou konprann toujou bay moun yon ti bagay. M pral pale avèk chak moun ki renmen m, chak moun ki rayi m. M pral di w yon bagay. Mwen te jwenn yon atak. Men, kisa ki fè jodi a se dènye jou n ap wè m live? Anpil moun bezwen konnen sa. Paske m te live. Epi lèm fin live aprè demen polis vin lakay mwen yo di mwen fè yon pakèt bagay mwen pa konnen mwen fè. Sim pa ban nou eksplikasyon mwen son yon ipokrit mwen son menteur. Lè nouvèl la jwenn manman m, lè nouvèl la jwenn papa m, nouvèl la tris. Paske manman m pa kontan, papa m pa kontan paske m te nan prizon avan sa aprè m te malad. Lè chak bagay ki rive m. Chak mwa, chak semèn gon bagay ki rive m, li pa fè sans. Ou menm ki fanatik mwen, ou menm ki renmen m, ou pral di men rezon. Men poukisa se sèl misye chak jou ki gon pwoblèm, men poukisa se Ralph chak jou? Ou pral dekouraje avè m menn, ou pral santi kòmsi Ralph toujou gon pwoblèm, ou pral di misye ap jwe viktim. E pa fòt ou, e pa fòt ou, e pa fòt ou. Paskem gen problem yo vre. Sou w di yo mezanmi misye ap jwe viktim misye son mafya son vòlè li ye ou gen rezon men kounya la kisa ki dèyè sa kap fèt yo nou konnen m toujou prezante fo lajan nan live mwen yon bon maten m leve m avèk Alberto m lakay la. M chita lakay m. Epi m te leve. Men nou konnen m pa gen anpil blogè ki poste m, paske gen anpil blogè yo pa twò poste show a. Donk mwen fè efò kòm si pou m fè show a, pou m ka poste sa pou m poste pou moun ka jwenn. Epi M post yon ekip bagay. M ap travay videyo, m ap poste videyo pou m ka poste nan maten, m ap travay videyo, m ap edite videyo. Epi, pandan m chita m ap edite videyo nan lasal la. Alberto di Ralph, gon bagay ki ekri deyò pòt la. Li m di, oh e vre. Lè m gade yo ekri yon nòt, yo akize m kòm moun k ap fè fwod, tankou son moun kòmsi ki gen fo lajan l ap itilize fo lajan pou l ka kouche medam yo, lè l fin kouche medam yo, li ba yo manti epi l kouche yo l ale. M di, oh Alberto, bagay sa pa senp. M rele yon zanmi, yon moun nou pa ta panse. Eske m mèt di non? M pa di non? M ap di non, m ap di non, paske si sa vin pase aprè fò nou konnen. Li rele Janmsotba. M ekri Janmsotba, m di brother. Mwen mwen fenk di ou pa dwe yon esplikasyon. Non, ok, it's ok.
M ekri Janmsotba, m di Janmsotba. Fo lajan, yo arete m. M cho. James Paul Bat di Ralph, depi w di konsa ou se yon enfliyansè, y ap lage w. Epi m di m se yon enfliyansè. Epi m fokis sou mo enfliyansè a, m fokis, m fokis, m fokis. Epi yo di m konsa, Fò yo envestige. Yo pran m, y al avè m nan detansyon. Men lè yo vin lakay mwen an, m fè Alberto rikòd. M di Alberto rikòd paske yo pral di m ap jwe viktim. Men Alberto gen kont tiktok mwen, Alberto rikòd. Alberto se premye moun ki pibliye sa ki t ap pase a nan paj mwen an. Epi, paske yo konnen, yo pral di wap jwe viktim. Men son moun Etazini ki rele yo, ki di yo mwen son scammer, m son vòlè. Komsi, komsi, tankou son moun kap itilize fo lajan yo, poul fè fanm renmen l, li kouche fanm yo aprè sa, lale. Gwo, gwo dosye. Epi m rele avoka m ki se mèt kay la. M toujou fè ti woule, m toujou ba l ti mwayen lè m gen lajan, m toujou ba l yon ti bagay. Ou konprann? M toujou ba moun yon ti bagay. Epi mèt kay la di konsa, Ralph pa konn nan pwoblèm ak moun. Tout vwazen, tout vwazinaj di Ralph pa konn nan pwoblèm ak moun. Yo di konsa, si gen yon bagay pou w fè, ou ka pale avèk Ralph, Ralph ap jere sa. Pase Ralph pa konn nan pwoblèm ak moun. La polis di non fò yo degaje. Yo pran m yo mete m nan detansyon. Yo pat mete m nan prizon. Yo mete m an kote y ap fè envestigasyon. Kounye a m tris. Kounye a men gaz m anvi tiye tèt mwen. M pap ban nou manti m anvi fin ak lavi. Rezon paske. Gen moun ki renmen m. Ki batay pou mwen. Yo pral di, Misye ap jwe viktim. Chak semèn li gen yon pwoblèm. Chak jou li gen yon pwoblèm. Moun nan ap dekouraje avè w menn. Bane fò plis! Bane fò plis! Bane fò plis! Msye Alberto? M ap kite TikTok. Paske. Si chak semèn ou gon pwoblèm chak jou gon pwoblèm yo pwal di wap fè bòz e li fè sans li fè sans vrèman paske ou paka se sèl ou menm kap gen pwoblèm chak jou m di chet Alberto edmi an pwisan paske si edmi an gen strateji poul ka fè wap gen pwoblèm epi li kanpe dan li menm li pa janm gen pwoblèm lap fè live mil moun de mil moun donk li kanpe dan ou menm se ou kap gen pwoblèm. Donk se ou menm ki toujou viktim, wap jwe viktim. Mzelberto m pap live ankò menm. Manman m di m konsa pa live, papa m di m pa live. Epi lè map gad kòmantè gen moun ki TF ki di a, men vrè TF yo pa janm dekouraje. Yo toujou kanpe la. Vrè moun ki TF yo pa janm dekouraje. Gen moun ki te mete TF devan non yo se pou plezi. Gen moun ki te renmen m se pou views se pou. Abòne. Men moun ki renmenm tout bon yo pa janm dekouraje. Epi sa m fè? M di Alberto, m pral fè yon jan pou m ka pale avèk pèp la pou yo konprann mwen. Si yo pa konprann mwen, m pa gen pwoblèm. Men si yo konprann mwen tou, pa gen pwoblèm. Ban enfo plis, ban enfo plis, ban enfo plis! Lè w soti pi wo, ou pran pi gwo so. Nenpòt sa m di nan rezo a, yo fè l tounen yon gwo bagay. Paske se mwen ki gen plis moun k ap gade m, se mwen ki pi gwo tiktokè ayisyen an. Pa gen manti nan sa. M di Alberto, m pral pale ak pèp la. Kisa m fè guys? Lè m fin libere, m rele Janmsotba. Janmsotba t ap vini kote m ye a, li pa vini. Epi, m di frè m libere bagay. Ou konnen mwen, m toujou fè tout bagay nwa sou blan. Manman m pa dakò pou m live. Manman m di m piga m live ankò. M pa deside pou m live. M di manman m ap fè yon dènye live. poum pale avèk pèp la aprè live sa m pap janm live ankò izi ok ralph ou mèt live men m pral di yon bagay avèw kap gadem m pa prete dwa sou pèsòn tiktok son aplikasyon pou tout ayisyen m voye respè m ba gwo bouch yamal yamal yamal gwo bouch yamal gwo bouch ki te voye senpati l pou mwen. Nou konn kiyès ki Yamal la. M voye respè m pou Yamal. Misye voye senpati l pou mwen, pase misye konnen Meksiko imigrasyon frajil anpil. Brother m, mèsi anpil man. Paske w voye senpati w pou mwen. Se sèl tiktokè ki te ekri m an prive ki di Ralph, eske w anfòm? Yamal gwo bouch. Si m di sa. Sa pa gen pwoblèm avèk sa, e pa achte map achte figi. Izi bro èske ou anfòm? Èske son bòz oubyen èske son reyalite? Yamal gwo bouch. M di bwòdè m nan pwoblèm wi. Li di bro, ok pa gen pwoblèm. E gwo bouch. Li di se li menm ki enspire m men m konnen mwen menm se mwen menm ki fè afè pa m pa se mwen ki enspire misye. Chak jou lap gade m, lap gade m avèk yon fo paj. Yamal gwo bouch. Ok. Mnche Ralph li di li dim fòm rete fò li di brother li banm konsèy m pa bezwen di w sa w dim men mnche voye senpati l epi m di m pral live Alberto pa dakò pou m live paske te gon seri de tach ki te nan figi m Alberto dim Ralph tann tach yo ale pou w ka live guys m pase anpil mizè Alberto pa fèmen kòmantè m pase anpil mizè. Men, jodi a m vini pou m live devan kominote ayisyèn nan. M pral voye yon mesaj ale ba tout blogè ki la. M pa gen pwoblèm avèk okenn tiktokè. Mwen se premye moun, mwen se matris tiktok la, mwen se matris la, mwen menm, e mwen ki matris la. TF fè m matris paske TF fè m rete solo. Jounen jodi a tout moun kraze tout sa yo te genyen pou yo vin jwenn mwen nan wout solo a. Gen sa ki fè duo, gen sa ki fè trio, gen sa ki fè quatuor, gen sa ki kanpe an 7, an 8 pou leve kontre TF. M di Bondye mèsi paske nou te banm konsèy m te swiv konsèy nou yo. Gen moun ki di wap jwe viktim, sa l panse l ye, sa Ralph panse l ye? M pa yon lèm avè w. Men TF te di m rete solo. Jounen jodi a, tout moun kraze kay yo pou yo vin jwenn mwen nan wout solo a. Yo vle mete m deyò nan wout solo a. DG Kenny di non. Sabrina di non. Bòs mwen yo di non. Guys! Si jodia se dènye live map fè map fè byen nan dènye live mwen an m pap kriye men m vle di yon dènye bagay mwen pa nan konpetisyon avèk okenn tiktokè mwen se sèl tiktokè tout moun leve kont li bòs moun ki gen lajan moun ki ka voye gwo kado leve kont mwen yo di yo pwal fè tiktok la bèl yo pwal voye gwo kado yo pwal fè gwo match. Pou pèp la ka pa gade m ankò. Jou pèp sa rayi m, konnen Jezi Kris de Nazarèt pa egziste. Devan 23 mil moun m di sa. M ka ale, m ka deside m ale pou kò m. Pa gen moun ki ka fè mwen di anyen. Mwen se Mohamed. Mwen se matris la. Mwen se moun ki kreye wout la. Ou ka te konn jwe entènasyonal avanm, ou te konn fè match avanm, men ou te gon enstitisyon. Mwen kanpe solo ou kraze sa w genyen pou vin retounen kote w te ye pou vin jwenn mwen. Banm respè. M pa rayi w, pa rayi m tou. M pa gen pwoblèm avè w, pa gen pwoblèm avè m tou. Men mwen se nimewo 1 ayisyen. Tout nasyon respekte m.